Nan peyi a, ebyen li di ti asasen, ti asasen ansyen jounalis Nelly Diego Charles, ebyen pou tout plent Pierre Espérance gen kont li Fedel mande moun nan Nip, moun nan gran Sid ebyen pa kite bagay sa pase paske ebyen se gras ak Muscadin ebyen. e ki li menm pèmèt ke moun yo menm yo dòmi, ebyen pèmèt ke ebyen nan lit ke lap fè ebyen zòn sa yo menm yo pa gen bandi kote ke l arive kontwole bandi yo ebyen m panse ke nou ta gen chans pou n ta koute kont e nan e Fednel Monchéry ki li menm ki tap eseye frape fò kote ke li menm e li mande ansanm avèk otorite yo pou yo pa okipe sa ke yo rele Pierre Esperance la e Jimmy.
Bon, e nou kapab di, di byen, le chèf de gang plase a la tèt de rnddh se nome Pierre Serance ki li menm te patisipe nan asasine karaktè ansyen prezidan Jovenel Moïse ki an yon nouvèl fwa vle asasine komisè Muscadin aprè plizyè tantativ ke li fè voye bandi al eseye e byen pyeje komisè a pou ta abat komisè a e byen fwa sa a li moute la klè e byen popilasyon an nan depatman Nip pou m ka di nan tout gran sid peyi a la deja kòmanse leve kanpe e anonse y ap kontinye foule beton an pou kapab reklame abataj P-S Frantz ki li menm se yon chèf de gang ki plase nan tèt yon gang ki se rnddh. Gang sa ki fè tout sa l kapab pou kapab pote sipò a gang ame yo k ap fè krim anndan peyi a aple pa janm leve ti dwèt li pa rapò avèk moun k ap mouri nan katye popilè men se komisè Muscadin wè nan liv lapli a men P-S Frantz ki montre a klè li se youn nan pi gwo gang o menm nivo ke Lanmò Sanjou o menm nivo ke Vitelhomme e ben P-S Frantz nan moman n ap pale la

Pyès lòt nan mond ap pale la a, ebyen se nan nich gèp li foure men l, popilasyon nan Nip di yo sèmante 7 fwa nan 17 fwa yap bay pyès lòt nonnen pyès li e yo mande depa pyès Jeran nan tèt rnddh. Vwala, pandansetan nap kite sa e mesye e nap pran direksyon lapolis e nou wè ki resevwa nouvo blende e Pradel kanmenm e nap gade blende yo la se se se anfen anfen nou kapab di blende sa yo pap jwe la. Bon, wi.
Efektivman, Djimi, genyen jodi a la, nou kapab di pnh la, Polis Nasyonal Dayiti a resevwa 4 blende. E fwa sa, anpil moun kwè sa n ap gade la, sa se bon blende kontrèman ak sa yo te vann yo la. Avèk blende sa yo, nou kwè si vrèman vre polis sa a met tèt li ansanm avèk lame a, gen bon jan operasyon ke yo ka mennen. Bon, se responsab nan lapolis la ki pral resevwa blende sa yo. Bon, nou wè imaj yo la. Sa yo, moun ki konn sa. ki konn kesyon sekirite, ki konn bon bon bon bagay ki gen rapò ak blende, ou konnen nou bay eksèl nan domèn nan, yo di sa yo se bon blende kontrèman a lòt yo, lòt yo te yo te plis pran lòt yo se bagay ki ka transpòte yon seri yon ton transfè de twoup, moun ki ka transpòte yon seri de polisye mete nou lòt kote. Men sa ki vrèman ka goumen yo se 4 sa ou wè yo voye la yo, e nou aprann gen lòt ankò k ap vini, sa ki gen chèn nan yo, e nou aprann ke gen lòt k ap vini, anpil moun bat bravo parapò avèk materyèl sa yo, de blende sa yo ke. Pè Lach Ayisyen sa jounen jodi a paske yo di li lè li tan pou wè si yo te ka frennen kesyon ensekirite sa a jan gang ap fè moun moute lechèl pa dola pa bò isit nou wè lè l pral. Bon jiskaprezan nou kapab di se byenvni pou blende sa yo men sèl sa nou swete nou swete polisye yo pa al bay bandi boule yo ankò paske pa bliye nan dènye 3 mas yo pase la gen plis pase 5 a 6 blende Polis yo fè kado nou toufwa nou swete ke blende sa yo yo menm yo kapab byen akeyi, byen itilize pa fòs piblik sa ki se lame ak lapolis e pou nou te ka menm di bsap tou pou yo ta entegre nan operasyon yo e nap gade blende sa bon toujou se blende de transpòtasyon de twoup lòske gen blende yo rele cha daso se nou se pa de cha daso. Se sou Madè sa ki gen yo e jan ke nou konn ap gade yo a, men kanmenm sa a ou gade aparamman li ta mye. Men malerezman se lè blende a kawoutchou egalman e kontrèman avèk sa ki gen chèn yo, lè nou sa ki gen chèn yo li gen kapasite li mèt tonbe nan tou, li kapab remonte e yo pa ka mèt bare l, men kanmenm sa a li diferan. Men malerezman se toujou dè blende a kawoutchou mwen menm panse ke tout fwa nou swete ke pwochen blende yo se dè blende, se dè konseye, dè cha daso, bay se sa n ap bezwen pou kapab, ebyen mennen operasyon.

Sa yo menm de Etazini yo. Men jan Ryan Laurel sot di a, m tap gade kèk imaj la, yo fè n konnen ke gen lòt ankò kap vini char daso yo avèk chèn yo. Nou wè kèk imaj wi, yo kontan yo menm moutre nou ke yon kote yo te ye, yo kòmanse mete yo, mete yo nan swa nan bato oubyen bon nan avyon ki ka pote yo, paske gon imaj yo te voye ban nou pou yo moutre nou gen yo kòmanse ap mete ki ap antre Ayiti. Nou pa konnen si se nan jou sa yo cha daso sa yo Ryan lap pale a ap antre, men yo fè nou konnen gen ladan yo ki se cha daso, men sa w wè yo pote jounen jodi a yo se nan sa ke Etazini te sipoze bay Ayiti yo nan kad materyèl ke yo te pale tap bay ki koute 60 milyon dola ameriken yo, se blende sa yo. Men, jan Averèd di a, sa yo yon ti jan plizoumwen pa rapò ak sa Kanada te bay la yo, sa wap gade yo li plizoumwen pa rapò avèk sa k avan yo, men anpil moun ap tann se chak sak gen chak aswè a yo, men janm di w la, mwen wè gen kèk imaj yo moutre nou genyen yo kòmanse mete sou bato pou yo voye pa bò isit, nap pale de cha daso a yo, sa gen bouch long yo, gen chenn nan yo, men lè l tonbe nan tou, li pap ka rete a, nou wè genyen yo di nan jou kap vini la yo ki ta vle rantre Ayiti la pradèy. Voilà, cha daso avèk wokèt.
Etan ke nou di li se an tou 4 machin blende tip MRAP ebyen ki rive nan Ayopò Entènasyonal Tousen Louvèti ebyen nan Pòtoprens jounen samdi 6 jiyè 2024 la ebyen se abò 2 avyon militè ameriken blende yo vini nan kad fòs sekirite miltinasyonal la ebyen e nan kad fòs sa a ebyen ki fè ke Ebyen e nap diw ke materyèl sa yo menm yo rive jounen jodi a. Enfòmasyon ki sanse ap domine aktyalite a ebyen n konnen ke blende yo ki yo menm ebyen ki rive la ebyen anpil moun espere nan jou kap vini yo ebyen pou fòs ale yo li kapab deplwaye tout bon vre ebyen o nivo de peyi dayiti. Ebyen e n konnen ke e pa gen anyen ki sinyale apre 2 semèn apre arive premye kontenjan kenyan ebyen de la misyon miltinasyonal dapwi a la sekirite.

epi l prefere konfime deplwaman e nan pwochen semèn yo e gen anpil moun ki pa eseye konprann e gen fòs la ki ap gen plizyè peyi se sèl 200 kenyan ki vini sa di ke fòs la li menm li poko kapab efektif paske se 1250 e gen e polisye ki yo menm yo te genyen e kote se 2000 msi apeprè 2000 e ben konnen ke o nivo de kenya kote ke se 200 ki vini. Ebyen si yo te zank vini ebyen fòk lòt peyi yo kapab genyen lòt antite yo menm yo vini epi pou mesye yo kapab rankontre epi pou yo konn kijan ke yo menm yo pral fè pou yo kapab travay ebyen pou kapab garanti sekirite nou ebyen m panse se pa 200 polisye kenyan yo ki prale rapido presto ebyen pou yo menm yo di yo pral mete lapè ebyen onivo de peyi dayiti. E si n kite dosye sa a ebyen Jimmy ann pran kout pye nan Belans panse ke nan Belans ebyen se la kote ke genyen arestasyon de 3 endividi nan komin Belans ebyen gen sezi de dwòg e lajan. Ebyen nan dat 5 jiyè 2024 la, lapolis du Sud-Est ki yo menm ki mennen yon operasyon e mèkredi ki te 3 jiyè 2024 la nan Bèlans e yo kondwize yo a arestasyon de 3 endividi epi yo sezi 2 sak de kokayin, 41 mil 181 mil 500 goud an espès e 60 kès de kola ebyen yo arive sezi ebyen jan ke nap gade endividi sa yo ebyen Djimy panse ke se yo menm ke lapolis li menm yo arive Ebyen prezante kote ke e mesye sa yo ebyen e nou konnen ke yo vin pran peyi a kòman savann tout nèg yo menm yo bezwen fè kòb ebyen yo lage kò yo nan zafè ilisit kote ke se dwòg kap pase ebyen o nivo de e peyi dayiti ebyen arestasyon 3 endividi sa yo nan komin bèlans yo arive sezi dwòg ebyen nap di w ke se lapolis nan sidès ki mennen operasyon mèkredi ki te 3 jiyè nan bèlans ki kondi a arestasyon 3 endividi sa yo. epi yo sezi 2 sak de kokayin, 481 mil 500 goud an likid e 60 kès de kola. Ebyen 3 sispèk sa yo, ebyen jan ke nap gade imaj yo la Jimmy, se Romilus Enzo ki gen 50 lane, Noël Rosina 59 lane epi Fleurimus Absen ebyen ki li menm ki gen 16 an, ebyen yo te apreyande yo alòske yo menm yo te

enfòmasyon arestasyon epi sezi e sa ki fè sa ebyen operasyon li make on kou enpòtan nan lit kont trafik stipefyan ebyen o nivo de rejyon an e Jimmy. Vwala donk bon mesye la se si e sèten nou wè 3 endividi sa yo ladan yo gen yon minè men vrè kesyon an an nou pa bay tèt nou manti piske la nou pale de kokayin la nou pale gen kokayin ki sezi èske efektivman medam mesye vrè kesyon an èske se pou mesye sa yo li ye vrèman èske mesye sa yo pa la senpleman pou kòm prèt non èske pa gen lòt moun ki pli o plase Ki dèyè e ki dèyè e ke se swa e kokayin sa yo, lajan sa yo, tout vye bagay sa yo. Nou pap souzestime pèsòn men m panse fòk gon ankèt ki ale plis an pwofondè ke sa e pou ta di se senpleman 3 mesye sa yo paske pou sa fèt e nan sitou nan zafè kokayin se souvan yon chèn, souvan yon ekip, gen plizyè men kache dèyè sa. Nan sans sa m panse ke mesye sa yo fòk yo pale, fòk yo di vrèman, reyèlman kote kokayin sa sòti, ki direksyon l ta pran, ki kote l sòti evidaman epi kòman l fè ateri la. Mesye, m pa konn sa n wè.
Bon, bò kote pa m di menm apa pase m bay joudan toutalè, men m ap di m ap sèlman m ap di pou menm jan gen yon sinèji pou kapab opere avèk dè sezi k ap fèt parapò avèk trafik dwòg anndan peyi a, m ta swete yo manifeste menm sinèji sa a, zam k ap touye moun pou yo kapab pase si te menm jan di m ou konn peyi a pa t ap konsa si menm jan depi gon dwòg yon kote bon m kapab di tou kèk dil ki mal fèt kèk separe l mal separe pase wè depatman Sidès. Menm se nèg sidès gen de bagay ke mwen konnen, sidès se youn nan kote gen plis trafik ti poud kap fèt anndan peyi a, ke w di benè, ke w di kòt de fè, ke w di bèlans, se youn nan kote elikop, avyon ap pase anlè soti kolonbi lage l pa anba wap gade. Fòmye ebyen pèmèt ke ebyen nan lit ke lap fè ebyen zòn sa yo menm yo pa gen bandi kote ke l arive kontwole bandi yo ebyen mwen panse ke nou ta gen chans pou nou ta koute. Kote nan Fednel Monchéry ki li menm ki t ap eseye frape fò kote ke li menm li mande ansanm avèk otorite yo pou yo pa okipe sa ke yo rele Pierre Esperance la Jimmy.
Bon, e nou kapab di Jimmy, le chef de gang plase a la tèt de rnddh se nome Pierre Esperance ki li menm te patisipe nan asasine 4 ansyen prezidan Jovenel Moïse. ki yon nouvèl fwa vle asasine komisè Muscadin apre plizyè tantativ ke l fè voye bandi al eseye ebyen pyeje komisè a pou ta abat komisè a ebyen fwa sa li moute laklè ebyen popilasyon an nan depatman Nip pou m ka di nan tout gran sid peyi a la deja kòmanse leve kanpe e anonse y ap kontinye foule beton an pou kapab reklame

E aktyèman lèl pale pa gen moun ki menm konn kote li ye, pa bliye tou gen di misye enfekte di lap chachel poul bal bwa kale. Donk tout fwa Pierre Esperance nan moun ap pale la a ki moutre aklè nan laribib li se ènmi peyi Dayiti el moutre ke pi bon zanmil se Boutba paske chak lè komisè Muscadin e abat yon bandi nan gran sid peyi a ebyen li fè Pierre Esperance kriye kriye dlo kriye san. Donk tout fwa di ni Pierre Esperance nan moun ap pale la a ebyen se nan nil kep li foure menl popilasyon nan nip di yo sèmante 7 fwa zanmi di 7 fwa. Yap bay Pè Esperance one près li e yo mande depa Pè Esperance nan tèt rnddh. Vwala, pandan se tan nap kite sa e mesye e nap pran direksyon lapolis e nou wè ki resevwa nouvo blende e pradèl kanmenm e nap gade blende yo la se se se anfen anfen nou kapab di blende sa yo pap jwe la. Bon wi.

Sa yo moun ki konn sa, ki konn kesyon sekirite, ki konn bon bagay ki gen rapò ak blennde, ou konnen nou bay eksèp nan domèn nan, yo di sa yo se bon blennde kontrèman a lòt yo. Lòt yo te plis pran lòt yo se bagay ki ka transpòte yon seri yon tòt chòsman de twoup, moun ki ka transpòte yon seri de polisye mete nou lòt kote. Men sa ki vrèman ka goumen yo se 4 sa ou wè yo voye la yo e nou aprann gen lòt ankò k ap vini, sa ki gen chèn nan yo e nou aprann ke gen lòt k ap vini. Anpil moun bat bravo parapò avèk materyèl sa yo, blennde sa yo ke. Pè Lachaise yo pa jounen jodi a paske yo di li lè li tan pou yon sosyete ka frennen kesyon ensekirite sa a, jan gang ap fè moun moute lechèl pa do la, pa bò isit, nan yon rèl pa do.
Bon, jiska prezan nou kapab di se byenvni pou blende sa yo, men sèl sa nou swete, nou swete polisye yo pa al bay bandi boule yo ankò paske pa bliye nan dènye 3 mwa sot pase yo gen plis pase 5 a 6 blende Polis yo fè kado de tout fwa nou swete ke blende sa yo yo menm yo kapab byen akeyi, byen itilize pa fòs piblik sa se lame ak lapolis se pou nou te ka menm di besap tou pou yo ta entegre nan operasyon yo e nap gade blende sa toujou se blende de transpòtasyon de twoup lòske gen yon gen blende yo rele cha daso se nou se pa de cha daso se nou se pa de cha ki gen yo e jan ke nou ap gade l yo a men kanmenm sa ou gade aparamman li ta mye men malerezman se de blende a kawoutchou egalman. E kontrèman avèk sa ki gen chèn yo, lè nou, sa ki gen chèn yo li gen kapasite l men tonbe nan tou, l kapab remonte e yo pa ka met bare l, men kanmenm, sa li diferan. Men, malerezman se toujou 2 blende a kawoutchou mwen m panse ke tout fwa, nou swetre ke pwochen blende yo, se 2 blende, se 2, konsidere ke 2 cha daso, bay se sa n ap bezwen pou kapab, ebyen, mennen operasyon, sitou nan zòn ki inaksesib yo, ou kapab libere. Teritwa pèdi yo e Pradel Jouda. Enfòmasyon ki sanse ap domine aktyalite a ebyen n konnen ke blende yo ki yo menm ebyen ki rive la ebyen anpil moun espere nan jou kap vini yo ebyen pou fòs ale yo li kapab deplwaye tout bon vre ebyen o nivo de peyi Dayiti ebyen e n konnen ke e pa gen anyen ki siyale apre 2 semèn apre arive premye kontenjan kenyan ebyen de la misyon miltinasyonal dapwi a la sekirite ebyen gwoup sa ki reprezante ke mwens ke 10 pousan

Ebyen gen anpil moun ki pa eseye konprann, ebyen fòs la ki ap gen plizyè peyi se sèl 200 kenyan ki vini, se di ke fòs la li menm li poko kapab efektif paske se 1250 ebyen polisye ki yo menm yo te genyen e kote se 2000 msi apeprè 2000 ebyen n konnen ke o nivo de kenya kote ke se 200 ki vini ebyen si e 200 ki vini ebyen fòk lòt peyi yo kapab genyen e lòt antite yo yo menm yo vini epi pou mesye yo kapab rankontre epi pou yo konn kijan ke yo menm yo pral fè pou yo kapab travay e ben pou kapab garanti sekirite nou. E ben m panse se pa 200 polisye kenyan yo e ki prale rapido presto e ben pou yo menm yo tou yo pral mete lapè e ben o nivo de peyi Dayiti. E si n kite dosye sa e ben Jimmy an n pran kout pye nan Bèlans panse ke nan Bèlans e ben se la kote ke genyen arestasyon de 3 endividi nan komin Bèlans e ben gen sezi de dwòg e lajan. Ebyen nan dat 5 jiyè 2024 la, lapolis di Sidès ki yo menm ki mennen yon operasyon e mèkredi ki te 3 jiyè 2024 la nan Bèlans e yo kondwize yo a arestasyon de 3 endividi epi yo sezi e 2 sak de kokayin, 481 mil 500 goud an espès e 60 kès de kola ebyen yo arive sezi ebyen jan ke nap gade endividi sa yo ebyen Jimmy panse ke se yo menm ke lapolis li menm yo arive ebyen prezante kote ke. E mesye sa yo, ebyen e nou konnen ke yo vin pran peyi a kòm on savann, tout nèg yo menm yo bezwen fè kòb, ebyen yo lage kò yo nan zafè ilisit, kote ke se dwòg kap pase, ebyen o nivo de.